Ou pale de misyonè yo? Ya, nan min wi.
Gen yon kò lame, bann chanpwèl, ki vini pou l ta menm leve, m si l te ka leve tanp lan. Pou yo di konsa, ou konn sa k pase la a? M ap leve bebe a m al yon kote avè l. M di e pa bebe k la a non, s on mò k la. Eske n raple nou de Flosta Elon Mesidor de 3 lane ki te mouri madi ki te 9 novanb 2021 an nan komin Lyankou ki twouve l nan depatman Latibonit, Staël te antere vandredi ki te 12 novanb 2021 an anviwon 6 zè 30 nan maten. Li fè 10 zè toujou vandredi kote yon gwoup misyonè konpoze de 3 pèsòn e vini nan simetyè kote ti fiyèt la te antere a sou pretèks se Bondye ki voye w vin sove lavi ti fiyèt la. Yo kraze kavo, yo kraze sèkèy yo pwan ti fiyèt lan yale nan legliz Emilka ap dirije toujou nan komin Lyonkou. Chante, li sòm, anyen pa janm mache. Ebyen matant ti fiyèt lan ki rele Danika ki te prezan ki se manb legliz lan tou tout sa map di nou la pase an prezans li. Staël kòmanse ap voye sant. Li fè anviwon minwi Ebyen kote yon bon chanpwèl anvayi legliz lan, ebyen 3 misyonè sa yo ta pral cho tankou vè lanpe, yo pat jwenn kote pou yo te mete kò yo. E, ebyen lè matant lan wè sa, tout bagay sa yo ap pase, li wè style ap voye sant, anyen pa janm mache, ebyen yo te yo te oblije ale nan lajistis avèk dosye a. Ebyen kote 3 misyonè sa yo arive jwenn arestasyon yo ki se 2 fanm avèk yon gason ki se frè avèk sè yo ye. Humm antouka m pa gen twòp kòmantè map fè m gen son ak imaj nou pral tande matant ti fiyèt lan ki ta bay plis detay avèk jij Moïse men jis avan nap envitew abòne kòmante pataje epi konsa nan ka pèmèt chanèl koze pèp la rive pi lwen ben ann al tande fanmi lan ki ta bay plis detay nan mikwo koze pèp la depi komin Lyankou. Madam Darmica nou salyew ou se matant Staël nou konnen ki mouri mardi pase demen ap fè 8 jou nou aprann se ou menm sèlman kòm manm de la fami ki te prezan anndan legliz avèk 3 misyonè yo kisa ou te viv anndan nan moman misyonè yo te avèk timoun nan?
Sam te viv depi nan premye jou a mwen menm etanke M son paran tou pou Staël paske m se matant Staël. Humm lè nou te parèt anlè a mwen m avèk manman Staël nou te gentan wè tout sa ou fèt pitit la te gentan anndan legliz mwen lè lè rimè lan kouri e la m te malgre y ap fè bri mwen menm m pa konn anyen menm manman pit la m pa t menm di sa menm e jis aprè nèt pandan m ap sòti epi m wè Erlina yon pakèt klib nan li di Danikò pa tande sak gen malgre sa mpa ka mache nou te apèn sot nan simetyè lan kounya m swiv li vre mal anlè a m wè yo gentan pran pitit mete anndan legliz men mwen m sèl sa m konnen mirak Bondye ap opere depi Bondye e Bondye kap fèl Bondye abitye leve moun ki mouri deja men Bondye li menm pa tap kite pitit la ni al nan al fè 3 jou nan mòg sa se 1 epi Bondye li menm depi se li menm menm kap fèl an parèt ou devan kav lan Epi kav la li menm Bondye menm kap fèl pete epi timoun nan ap tou soti vivan a tout la pawòl li a tout rèl li si se Bondye ki tap fèl m pa gen pwoblèm paskel te gen yon pakèt gran fanmi ki te la mwen menm se dèyè m ye map viv sa mwen menm depi nan sware a m di moun yo mwen menm nou mèt ale mwen menm pran reskonsablite. Fòk m dòmi anndan an. Fò m wè sa k ap fèt la. E pa se se te si Bondye k voye yo anben fò m viv. Paske mwen menm etanke, m pa di gon seri de bagay m konnen menm se manb de legliz. Gon seri de bagay fòk m viv yo. M m asepte m chita anndan an. M laman dan an tout nwit la m sou jenou m. Men pandan nan minwi e mwen menm m ap lamante. Pou kont mwen, m ap priye. Men m pran direksyon m pou kont mwen, m pa kole a moun, m ap priye. Epi pandan m ap priye, etanke yon moun ki dam misyonè, tout nan nwit ou ta dwe sou pye w, tout nan nwit gen priyè w ta dwe fè. Okontrè menm, lè w ap priye, moun nan santi l boulvèse pito. Epi pandan m ap priye. Anba de misyonè yo?
Ya, nan minwi.
Gon kò lame, bann chanpwèl, ki vini pou l ta menm leve m, si l te ka leve tanp lan avè m, se pou m ta disparèt nan menm sware a. Nan ki legliz nou te lè sa, lè sa a? Karamino.
Legliz Karamino? Wi, se pou yo ta leve m jou sa a pou m ta ale. Ok, m pa di anyen, m la, m la. An palan de avan yè, samdi an, Yo vin leve men leve a, yo gon moun isi yap kominike. Gen moun ki ka konnen deske mandanm konnen non. M pa tap leve pitit la san ke gran papa l pa konnen papa Wesnè, Mike te avè m nan maten e manman pitit la pa konnen, fanmi timoun lan gon seri de responsablite mwen m pa fou m pa pran w paske m gen konprann m pa tap lè ki kote m pral avè l se nan yon tanp li ye. E poutan sa kap fèt la li gen kontwòl li. Yo gentan rele machin se lè mwen ap bwote tout bagay. M konnen moun y ap deplase. Men yo di gen moun ki te mande tanp lan mwen m pa konn ki moun. Mwen menm lè m te mande l la se nan menm jou a yo di twòp bri se te si Bondye pa ka fè travay l ap fè a m di si se twòp bri se yon lòt kote nou bezwen m ta pral mande yon lokal men aprè yo vin di m se bri a k te koz yo te di sa yo alèz kote yo ye a kay kay anlè a kote yo te ye a kay Amino a ok lè yo vin deloje vin la samdi a mwen m pa t konnen kibò m pa t konnen sa paske m wè y ap bwote plis ke m wè M gon nyès mwen nan machin nan li monte machin nan e li k vin a moun yo nan machin nan mwen moute machin nan tou yo vin mete m la min yo vin mete m la nan menm jou swa pou m dòmi m pa ka dòmi m an konn tande antrave pandan m santi m antrave anndan epi m sèlman gon banyè nan menm e m santi pou m pran banyè a m souke l anndan an epi gon kwokè k pete anndan an m di se sa k fè nou santi nou boulvèse sa nou gen anndan nou an se pa li k anndan m mwen menm epi yo menm ankò k rale banyè a nan fenèt la yo pran l yo plwa l yo mete l la l pa fè sans. Epi m la map swiv yon seri de bagay. Pandan map swiv, men tout jou yo map swiv mandan, mandan, mandan, mandan, mandan. Men m toujou gen de kesyon map pwoze yo, map pwoze yo. Lè m pwoze yo, yo di m non. Talè, talè madam, ou di lou andan ou swiv de seri de bagay. Tankou. Bri yo, bri yo.
Bri deyò a tankou ou santi tankou son tankou van tanpèt tankou e menm jan lè tranbleman de tè a.
Non, tankou ou santi ou anndan an se ou. Yes, e tankou pe ou menm se kòmsi si Bondye pa avè w kòt pou moun nan bag sak gen deyò a ou ta pete pòt la pou ta kouri epoutan son envizib li ye epi kounya la m la map lapriyè nan yè maten yo leve byen bonè Yo santi tanp lan cho pou yo. Epi yo di konsa, Ou konn sa k pase la a? M ap leve bebe a m al yon kote avè l. M di, E pa bebe k la a non. S on mò k la. Wi, m ap leve l. M di, Ki kote nou pral la a? Non, n ap deside Bondye ap montre nou kote pou n ale. M di, M pa konprann. M di, An nou ka amine w anlè a, nou vin la ankò, n ap bwote. Ki bò nou prale? O wi, n ap al yon kote, n ap chwazi yon kote nou prale. M di konsa, Ou konn sa k pase? Malgre tout sa nou fè, se pa m pa konnen pou lòt moun yo. Se pa paske, se pa paske m pa konprann sa k ap fèt la non, m konprann nou, m konprann nou, men premye moun ki te pran devan yo pa gen bon nanm. Si m te gen tan parèt, m t ap fè nou antre, asent nou fè a, sekrè nou fè a, m t ap fè nou antre nou met mo a kote l te ye a. Mwen m pa t okouran, m te gen tan wè l legliz. Gen angajman gran paran pa pran, m pa boure tèt mwen ladan l, m gen pitit mwen menm. Epi kounye a kòmanse pale, li di konsa. Mwen menm men sa m tap fè m tap deplase an palan de yè maten yo vin samdi wi yè ki jou l te ye pa dimanch yap kouri pou yo pati al yon lòt kote a pitit la tout kote yo fè yo cho men yo wè m pa timoun piti se sak fè m pran plas la m di map la avè w se pa paske m konnen Bondye ka fè l non pitit la te gentan mouri deja yon timoun pa ka fè 3 jou nan glas tout mwèl tèt li kwit tout san nan tèt li vin di. Epi lè fini timoun nan pran piki nan mòg la poul ta leve sil tap leve mwen menm mpa di m sen Bondye konn tout moun ki jis yo men depi an parèt mwen jou timoun nan mouri a sil te ka leve Bondye tap banm pèmi poum level paskem se sèvant Bondye e avanm parèt yo gentan prann yo potel ba yon pastè Pastè a dim mouri. Ou pa konprann sa map diw lan. Epi lè yo pote l ale pastè a di konsa, e moun sa salye l matant li, li pat priye pou li? Sa vle di mwen menm si m te yo si l te si l te nanm li te sou li, li te gen lavi mwen menm m tap parèt m tap di nou pitit la ap viv banm fon rekèt priyè m tap mande bakòb. Ebyen nan yè maten yo bese pou yo bwote l. Lè m kanpe m pote m di konsa non lo ki bò nou pral avè l wi y ap deplase avè m di non pap fon pa la. Epi pandan m pran jenou m santi gon vwa k ap di m. Sè Danica pran jenou m met jenou m nan tè map priye pandan m met jenou m atè map priye gon gon vra ki di m ami di won piga m fon pa men m pa kache di nou m gen kontwòl yo wè sim pat gen kontwòl yo nou tap rele anpil pase wè kadav sa yo tap leve l ta pral al tap di pou fanm pou moun yo ka fèl la chak yal pipi m ouvè pòt la kle m nan menm on sèl pòt m itilize yo pral twalèt m soti paske m gen kontwòl sa yap fè a wi m gon kontwòl. Men m pa di yo anyen m gen kontwòl. Kounya nan midi vre epi m wè yon moun ki parèt ki di m se pastè l ye. Epi lè l parèt m te ajnou m leve. Li parèt li pa di moun bonswa sèl sa l di Mete nou deyò nou menm vin chèche la Jodi a e dènye jou pou nou pou nou ale m pap sipòte nou la jodi a. M sèlman kanpe m di oo etanke pastè m di pastò e ou se masonlòj. M di masonlòj pa ka vin ban m bri bò isi a. Li di m li gon branch lyankou tou. M di atansyon nan branch ou gen lyankou a mwen m gon branch ki pi wo pase w atansyon pou w pa kraze. M di etanke ki kote w soti? M di sa nou fè a m konnen n mwen menm se granmoun kay la kote w wè m ye la. M di m granmoun. An palan m di konsa bò pa m nan fòk li la. Pitit la li menm li gen li gen fanmi pa l fòk yo disponib e nou p ap deplase la san fanmi m pa la san fanmi mò a pa la. Pou nou sòti la e nou pap sòti san jij depè san polis la pase nou pa konn kisa kap gen la m di deplase ou vin chèche li gentan pran valiz yo l sòti m di wap pran valiz wap sòti men moun yo paka deplase paske mwen menm mwen menm la. Kounya kot moun sa li menm. Ki moun? Moun pastè sa. Depi yè l gentan kouri l ale. An li gentan sonje li menm? Oh oh lèl gadel wè se pa yon tèt atè l ta e ou konn ou konn nan ki presyon l pran m li gentan di m Moun yo prale Gonayiv kounya. Men yap retounen, nou mèt rete nan tanp lan pou non priye wi. Nou prale avèk moun yo Gonayiv map retounen ankò. Paske batay la kòmanse Bondye ap finil map tounen ankò. Etan ke mò ap voye sant anndan an, yap vini yap ala moun yo yap tounen pita. Ou wè nan kou yo pranm, mwen menm m pa ti bebe. M di nou pap deplase la cheri. M pran kle m klaw m fèmen epi mwen m fè kout fil. Men gen nan moun m rele ki pat vini e m vin la m annik ba Erline yon ti prent epi m chita m disponib. Men pandan m vin kot Erline nan m fèmen tout pòt la a kle epi kle a nan men m. Men pandan tout jou sa ou ansanm avè yo èske yo manje nan men w yo bwè nan men w moun sa yo? Non yo pa manje nan men m yo pa bwè nan men m sèlman ou konn sa yo fè senp lan se bwè dlo. Bwè dlo sèlman. Moun pote manje ba yo annik pran yo kite yo santi lè y anndan an bouyon kite yo santi dlo yo pot moun an anyen.
E 3 moun sa yo eske yo de gran tray dekri moun sa yo pou nou 3 misyonè sa yo. 3 kokobe.
Mwen 3 kokobe mwen yo ye.

yè polis yo te mande pou yo fè foto polis yo te vin two ta. An men yap fime yo kanmenm pase fò yal anlè a kote yo ye a. Ok kounya ou antanke matant Staël kisa ou menm wap mande kisa ou vle pou timoun nan. Sam vle pou timoun nan etanke on bebe ki gen 3 zan on anfan ki pa konn monte ki pa konn desann ka mwen pitit sa ou wè a son pitit mwen renmen anpil. M sansib pou li pitit sa lè pou pitit sa fèt isi a m pran kout pye m pran sabò nan men manmann m mande bakòb lapriyè pou pitit sa fèt pitit sa pat ka fèt mizè m pase avèk pitit mwen sa jouk fè 3 jou manmann al nan lopital pit la fon fyèv yo voyel dechapèl yo fè 13 jou lopital mwen map fè kouri monte desann poum pot manje ale m voyyon ti pitit mwen andan lopital la avèk Elin tout pakou yo poul fèl pou Elin ret kouche m renmen pitit la anpil mwen kisam ta mande pou li kòm pa gen jistis. Pa gen jistis mwen jistis poum ta jwenn nan se sèlman mete yo deyò epi met tèt yo sou polis polis kouche yo fè atè a mete tèt yo vide gaz nan gòy yo pase alimèt nan gòy yo koupe tèt yo mete dife sou yo fè yo pran de soufrans yo fè sa el pran de soufrans pit la pase mizè. Men pou ki rezon nou te oblije bay lapolis yo nou pat fè sa depi ovavan. Polis paka fè yo pa pran non. Moun ki pa prann yo gen dwa pa gen grenn nan mouda polis paka fè yo pa prann lè polis la wè lè polis la wè sa lap wè yo lap kouri kite kite anlè prizon an pou yo antre pou yo fè sa yap fè a pare polis yo wè son krim li ye. Men eske nou pa nou pa nou pa krent pou yo pata rive lage 3 moun sa yo nan nan gadavi an. Lage m pa kwè sa. Lage.

Moun yo te gentan ka sikonse. Se kòmsi yon vyolasyon de tonbo oubyen de sepilti, paske yon kote timoun yo te gentan antere depi nan vandredi maten, epi nan aprèmidi vè inè moun ale detere l sou pretèks ke se pwofèt ke yo ye, timoun nan pa poko mouri. Donk se konsa bagay la ye. Men ou menm, kisa w te wè lè w te rive sou plas? Lè n rive sou plas, timoun nan nou jwenn kadav lan te deyò e kab la te gentan kase. Donk se yon vyolasyon de sepilti oubyen de tonbo paske ou pa gen dwa selon lalwa, selon le kòd penal an son atik 305 ou 306 se se vyolasyon de sepilti, de tonbo ke moun yo ta fè ke yo pa gen dwa. Men, misyonè sa yo ta rive menm pran timoun sa, yo te libere sa ansanm avè al nan Lexus al pran li.
Nou aprann menm jodi a ke timoun sa yo arive li depouze lanmè yo. E yo arete yo, nan ki pwen sa ye la kounye a la? Non, donk antretan, mwen menm, m se zanmi lalwa, e konsyans mwen. Donk yo, manman an retounen kote m ankò, li di m, yo, ti pitit la nan yon legliz, ke yo di l gentan antre an putrefaksyon, ou konnen, l ap bay sant. Donk m di, reki lapolis. Yo vin chèche m lakay mwen, lè m ale efektivman. Ki non legliz sa a?
Legliz sa a rele Église Évangélique de la Sainteté. Ini. Ya. Dakò, dakò. Ok. Ya, donk lè n ale, nou jwenn moun yo kouvri kò a, kò san vi de timoun nan, y ap priye e yo rete kwè ke timoun nan gen pou l resisite. Gen youn ki te menm avanse di, n ap resi wè mirak Laza. Je ri de tout mes dents paske m pa ka konprann sa. Donk se konsa bagay la ye. Lè m wè gen anpil moun ki kòmanse bagay, nou te òdone moun yo, 3 misyonè yo. 3 misyonè yo se yon sèten Chiab Louis, Joel Louis epi gen Anchiz Louis. Se 2 sè. Avèk yon frè. Ya.
E se lò se kil nou konfi il revièn de la vil de Gonayiv. Wi. Se sa yo te di. Ok.
Ok. Donk antretan, pou evite twòp bagay pase, gen foul la te kòmanse ap agrandi, m te di ke moun yo akonpaye lapolis Ale nan komisarya. Se nan kontèks sa ke mwen nan komisarya e m te enfòme m rapidman avèk komisè di gouvèneman, komisè e paske le juge de paix est hiérarchisé par l'autorité du commissaire du gouvernement, m rele komisè Moïse m ba l on enfòmasyon vèbal de sa k pase a epi l di ok majistra bon travay fè an sòt ke ou defere dosye a par devan le tribinal Konpetan pou ke lafè soit entendu. Yeah.
Ay sa vle di pou kounya la 3 mesye sa yo toujou Oui. nan komisarya. Ils sont ils ont gardé ils sont gardés à vue oui au commissariat de Lyankou. Oui. Wi, dakò e nap di w mèsi e paske w te dakò e reponn kesyon yo. Non, c'est un plaisir mon cher. Ok.
Sa me fait enormeman de plaisir. Dakò.